Hello tout bèl fanatik fidèl mwen yo kòman nou ye m espere ke nou anfòm jodya mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou jan ke nou ap gade la timoun depi nou wè krab vyann nou deja konnen se legim li ye ok ou menm ki renmen videyo m yo sa ke nou ka fè pou nou ede mwen se pataje abòne like Kite yon kòmantè, di sa ke nou panse. An nou antre nan legim nan rapid. Jan ke nou ap gade la, nou wè mwen gen vyann bèf, mwen genyen krab, mwen genyen pye kochon ti moun. Pou mwen te netwaye krab mwen an, ki sa ke mwen te fè, li te yon ti jan glase anpil, mwen te jis. Pran kouto a mwen fouye anba gòjèt li timoun pou mwen te ka retire po a ok map retire tout dechè ki ladanl yo gen moun ki kite yo konsa gen moun ki fèl avèk po a ok timoun men mwen menm mwen pa renmen kite dechè ladann ok tout vye salte ki ladanl yo mpa renmenl ou kapab koupe ti pwent fen ki nan pye yo epi tou nou byen. Netwaye krab nou. Ou wè tout sa ke m retire ladan l? Ou menm si ke ou vle, ou ka retounen pran gwo po sa ou itilize l ankò pou fè chèlbè. Mwen pa t montre nou lè mwen t ap koupe vyann nan pou twòp tan pa t pase nan videyo a. Sa se pye kochon an, mwen byen netwaye l. Sa se zong kochon an, mwen retire ladan l, mwen koupe yo. Ok sa ke mwen sot moutre nou la epi mwen pran vyann bèf mwen an mwen koupe li wè fant pye kochon sa kote mwen ouvè a li bon pou nou netwaye anpil toujou gen ti plim la ok nou ka byen grate li pou plim yo pa rete nou wè kòman krab la sal timoun se konsa mwen toujou itilize yon bòs pou mwen kapab bwose li. ok ou minm ou kapab itilize yon lòt bagay ke ou renmen m pa konnen men mwen se avèk sa mwen toujou bwose li chak li fini mwen achte yon lòt ok la mwen ta byen netwaye li pandan ke mwen ap netwaye li timoun mwen vin reyalize kras ki ap sòti nan krab la ap tonbe nan vyann nan m di waw Mwen fè yon erè epi kisa m fè mwen mete li apa pou mwen netwaye li mwen ap byen byen bwose l jiskaske mwen vin fè li byen klin timoun toujou fè sa pou mi a pataje videyo pou mwen timoun pou mwen kapab e rive avèk 4001 an paske li vrèman ankò difisil wi nou bon mwen abòne yo anpil men timoun nou manke gade videyo yo. Sa se konsa, nou wè krab lan? Gade byen pou nou wè. Gen yon gwo chanjman ki gitan fèt. W ap wè sa ki poko netwaye an, ki sal anpil, avèk sa ke mwen sot byen bwose an ki gitan gen yon bèl diferans la timoun. Ou menm ou kapab fè krab ou jan ke ou vle. Mwen toujou di nou sa. Depi yon moun ou kite krab avèk tout sa ki anndan li yo, epi mwen ta wè kote w ap netwaye l, li sal timoun mwen pa p manje l. Ok sa se opinyon pam. Ok mwen te bouyi dlo mwen te chode vyann mwen an mwen te sizonnen vyann mwen byen sizonnen mwen mete sitwon mwen mete vinèg sèl tout bagay nèt nou konnen epi mwen byen chode yo lèm fin chode yo kounya la mwen ap marine yo poum kapab fè legume nan alò mwen renmen tou fè legum apa mwen renmen fè vyann nan apa ou menm si ke ou vle ou kapab toujou tou fè ansanm men mwen menm mwen renmen fè anpil legum se konsa ke se sak fè pafwa chodyè gen dwa pa ka kenbe tout ansanm ki fè ke mwen pa fè tout ansanm men si ou renmen kantite wap fè ou kapab fè. Se konsa mwen te byen bagay ti vyann mwen an mwen byen tranpe li epi mwen pral mete li nan dife poul bouyi mwen pa mete dlo ladanl ti moun mwen jis mete li nan yon ti dife tou piti ok pou li komanse bay dlo m pat bali gwo dife pou li pat bouyi an nou antre nan legume nan kounye an vyann mwen an te gentan byen bouyi byen nòmal la m kale papay. Nou konnen lè map fè legume m toujou renmen mete papay timoun m mete papay ok mwen ap mete meliton ladanl jan ke nou ap gadel la map mete berejèn li opsyonèl timoun nou kapab retire grenn yo nan berejèn nan si berejèn nan gen anpil anpil grenn epi si grenn yo gwo yo di tou nou kapab retire yo men mwen menm mwen renmen grenn. nan berejèn nan so mwen pa retirel mwen pa retirel epi grenn sa yo pa tèlman gwo gwo gwo yo parèt gwo men yo pa di yo pa tèlman rèk ok la mwen ajoute yon ti kreson men mwen gen dwa atan lè wap fè legim nan wap met kreson bouyi men pandan wap fè sos lan ou metel sa se ou menm men mwen menm mwen te fè li konsa epi mwen ajoute lòt fèy ladanl mwen ajoute kawòt mwen mete e e tout ti bagay ti piman m vide ti lwil sou legume nan mete yon ti magi ladanl sa se si w vle epi mwen bouyon dlo byen cho ok bouyon dlo byen byen cho mwen vide ladanl pou m toufe l m toujou di nou sa lè ke nou ap fè legume pa mete dlo fwèt ladann toujou mete ti dlo bouyi dlo cho a pou nou kapab fè legume nan chou a si nou vle nou ka rache l oubyen lèl fin bouyi nou kapab retire li apa. Nou rache li. Gen moun ki pa renmen pile chou nan legim. Ok. E pi pou mwen fini, m fin met dlo chou a, m met legim nan bouyi. Mwen jis fè sos mwen an byen fè. Mwen ajoute legim mwen. Mwen mete yon ti e sitwon ladan tou piti pou l bay bon ti gousi. Ok. Se konsa legim mwen an mwen te fè li. Mwen renmen nou anpil ti moun. Bisous. Mwen vini avek yon lot legume pou nou paske mwen te fè anpil legume dako. Mwa.